Lapolis chase bandi an pou pèmèt ke pezib sitwayen yo retounen lakay yo. Piske moun yo ap viv nan de kondisyon efraimèn nan kan yo. Menm lè e pa nan kan an, menm si se ladòmi yo ba moun nan, moun nan yon ti jan mal alèz pa rapò a jan ke l konn ye lakay li.
Ou wè? Bravo! Sak pase obleyon an. Men se sou obleyon ke sit ofnak la tou ye yo dim se nan menm zòn nan. Wi nan menm wi menm. Sa vle di tout sa yo lapolis rekipere yo la. Se nan menm si sit teleko a. Ok nan menm ti vagabon yo donk se bon bagay. Se bon bagay. E map tann tou map tann plis toujou. E m panse kenskof la se se pratikman pwen de depar lan. Se pwen de depar lan, menm si gen anpil lot zon ke nap tann toujou, donk gen enterè ke yal avek Kenskof la vit,
pou ke de lot zon ki trè enpotan ke bandi okipe nan 4 kwen kapital la spesifikman epi nan lot kwen nan latibonit nan lot departeman nan peyi an, ke lapolis lan fè travay la. Vladimir Paraison yo prezante l kòm yon nèg ki kapab, kòm yon nonm, son vanyan konbatan. Gen de moun ki di l fè prèv li deja nan batay. Yonn nan bagay ki jwe an favè menm Vladimir Paraison sa se ke misye mete yon wo kòmandman kanpe, anpil moun estime ke se yon wo kòmandman ki kapab tou. Wi, se 2 nèg ki konn ki konn batay. Se 2 nèg ki konn batay.
Wi.
E kite m di yon fyè chandèl pou ou e Wi, non, lis mwen prèske kòrèk. Wi, mwen lis ou an e Wi, prèske, prèske. Wi, prèske. E komisè Gauthier se li ki kenskof. Alò misye se chèf operasyon pnh lan. Men pou kèk jou la misye te kenskof e dayè ou wè misye se misye avèk tout ekip li, tout polisye brav yo ki mete pye yo atè, ki reprann kontwòl sit Teleco a. Wi, komisè Gauthier. Donk, si Vladimir pa rezon ka batay, epi li gen yon wo kòmandman ki ka batay ansanm avèk li, kisa l bezwen pou ke li avanse? Li klè ke l ap bezwen dabò lè kou de franch. Sa vle di ke se pa politik la ki pou ap mennen teknisite lapolis lan sou teren an. Ou konprann wi? Men, ke lapolis lan kapab bay aksyon teknik yo de pa de pa li menm san ke pa bezwen gen yon men politik k ap manniganse bagay yo. Paske si se pa sa, nou pral konprann ke nou gon pwoblèm direktè jeneral. Fòn chanje. Fòn chanje. E mwen menm mwen rete kwè ke pa gon pwoblèm direktè jeneral vre non. Ka gen de pwoblèm politik ki poze de difikilte a bon fonksyònman polis lan. Paske mwen panse ke Yon direktè jeneral ki genyen 1. Lè kou de franch, sa vle di ke se pa men politik k ap manniganse de bagay adwat agoch. Ki genyen yon wo kòmandman ki kapab ansanm avèk li, ki genyen resous materyèl, Monchè, m panse se yon rekòmandman k ap an eta pou l fè travay li. E se la si l pa fè l, gen de aksyon rapid vit ki sipoze pran kont li pou revoke l pou nilite. Men, an menm tan tou, m ap di nou ke Paraison pa gen anpil tan pou l ap lale ozgòl la, l ap pran tan l, m si m ap konprann anyen, Paraison gen pou l aji sur le terrain. E Lapolis la, avèk parezon e wo kòmandman pa l lan, avèk les moyens du bord, kidonk sa ke l gen kounye a la a, a dispozisyon l, fòk li, fòk li bay rezilta plis ke sa. Fòk li rive yon kote pou di, monchè, si m te gen plis tou, men sa m t ap fè toujou wi. Wi, wi. Ou konprann?
Men avèk mèg mwayen ke l genyen, fòk li kòmanse poze de aksyon. Pa egzanp, obleyon se pa gwo mwayen. Wi, wi.
Se pa gwo boul tonton mwayen ki bay oubleyon. Se yon strateji wi petèt. Mwen aprann ke operasyon mennen a 2 zè di maten. Mwen aprann ke operasyon gen 2 jou depi ke planifikasyon sou teren yo ap fèt. Mwen aprann anpil bagay. Epi, rezilta yo, yo tonbe. W ap wè ke se de bagay ke n konnen ki t ap maniganse men nou pa vin pale yo nan mikwo non. Petèt se lè yo fini pou ke n vin ansanm avèk yo. E mwen mande ke lapolis lan bay rezilta avèk le mwayen di bò. Poukisa? Se paske mwen fè pati de moun ki konprann ke pnh la petèt gen dwa pa gen ase de materyèl pou l al deloje Izo nan Vilaj de Dye. Li gen dwa pa genyen ase defektif menm si w vle l konsa pou l al retire an menm tan Izo Vilaj de Dye, Ti Lapli nan rantre Sid kapital lan, Babekyou nan Ba Dèlma pou l al batay nan rantre Nò avèk Jeff Gwo Lwa avèk Plip Plip Lanmò San Jou. Mwen konprann sa. Men an menm tan tou, si l poko ka poze aksyon sa yo, men gen de aksyon ki vize Guerrier a repouse bandi yo sèlman e rekipere kèk lòt zòn. M panse ke fòk lapolis ta ka fè sa. Pa egzanp, Dèlma 30, bandi an chase popilasyon an. Epi li enstale solda pal nan Delma 30. M panse avek le mwayen du bò la polis ta ka mete bandi andeyò nan Delma 30 wi. M pa konnen. M panse avek le mwayen du bò pa egzanp kafou aeropò la polis ta ka rekipere l kom on espas pou moun ap vake a okipasyon l wi. Mwen panse avek le mwayen du bò la polis ta kapab repouse bandi ki nan Magloire Ambroise, Rue Elvag, Rue Chavanne. Tout zòn Plas Kalbwa, tout zòn Pòtay Leyogàn menm, rekipere stad lan. M pa konnen men mwen menm se konsa m panse l, se konsa m wè l. M pa konn si tout moun wè l, si anpil moun wè l menm jan tou. Wi, ka gen de mwayen ki mete de fren a operasyon ke n ta ka mennen anndan fyèf gang nan pou n demantle l. Men kòmanse repouse bandi a sapat la ki. Etann li nan yon pakèt kote nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, m panse ke lapolis lan ta dwe kapab fè sa. E se la tou ke n ap tann Vladimir an parezon, paske ou wè ti rezilta sa yo, y ap konte anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Ou wè? Gen moun ki mande eske rout nasyonal yo pap ouvè. Alò m pa di ke, tande byen wi mwen di w ke avèk les moyens du bord gen de aksyon ki ka kòmanse poze toujou. Men evidaman aksyon sa yo, yo vize jisteman debloke rout nasyonal e pèmèt ke peyi a rekòmanse fonksyone. Wè, paske sak te rive avèk ansyen kòmandman lapolis lan, m te yon ti kras malalèz chak fwa moun yo di w pa genyen materyèl, pa gen mwayen epi bandi ap avanse. Pa gen anyen ki fèt kont bandi an. Men avèk lè mwayen di bò nou ka nou ka poze kèk ti aksyon. Sa se konsa ke m wè l, se konsa ke m konprann li. Mentnan, Guerrier se n ap konsidere operasyon Pye sòl ki fèt nan zòn Obleyon an ki pèmèt ke Teleco rekipere. Gen plizyè konsiderasyon ke n ka fè. E pami yo, ou wè si yo mete lapolis la an eta, yo mete direktè jeneral la avèk tout wo kòmandman nan kondisyon pou yo travay, M panse ke gen plizyè bèl ti rezilta ke n ta ka bay. M panse sa wi. Paske anpil fwa, se kondisyon pou moun yo travay ki pa etabli wi, ki koz ke bandi an li li fè e defè. Ou wè? Depi yo mete l nan kondi, nan wo kòmandman nan kondisyon pou l travay, M panse ke ka gen rezilta. M pa konn si mesye Paraison gen bòn volonte pou l bay rezilta. M pa ka di sa paske m pa pale avè l pèsonèlman. Men m panse ke nenpòt nèg ki ta pran tèt polis lan la, li t ap santi l fyè wi. Alò, mwen panse l konsa. Ke l ta di monchè, a yon sèten moman men sa k te genyen, men ki kontribisyon m te bay, men ki rezilta m te jwenn. Se konsa m konprann li. E. E mentnan sak rive kenskof la pèmèt mwen konprann ke leta wè depil vle li kapab. Sa pèmèt mwen konprann ke gen anpil bagay kap fèt la se veritableman yon mank de volonte politik ki kosyonel sou teren an. M pa konnen sa ki enpòtan pou Leta, sa Leta estime ki endispansab pou fonksyònman l. Men a chak fwa ke ou wè ke gon bagay ki vrèman priyoritè nan sans sa, kòmsi ke Leta wè san li, li pa ka viv, Leta fon efò. Mentan gen de moun k ap di, a monchè sa k pase Kenscoff la, e genyen firm de securite prive, kidonk sa yo rele mèsenè yo ki patisipe ladan l. Bon, ekout, menm lè mèsenè ta patisipe ladan l, si se ta vre, hein? Kèlkeswa strateji. Gagnant nan batay leta kont gang nan e a riman m pa gen kenn pwoblèm avè l menm si se pa pa Bondye ke leta ta l retire nan syèl la vin touye gang yo mwen pa gen kenn pwoblèm ak sa non m pa m pa konnen èske ou konprann m pa konnen mwen pa gen kenn pwoblèm ansanm avèk li Mentnan, Teleco enpòtan, m ta swete ke leta se pa sèlman sit ki, ke, ke li estime ki enpòtan pou li yo ke li fè dilijans pou l pwoteje. M ta swete ke se tout yon politik ke nèg yo rantre ladan l konsa pou di ke, monchè, e, retou popilasyon an lakay li, li priyoritè pou mwen, ban m pèmèt sa fèt. Paske lè w ap gade byen, tout sa k priyoritè pou leta, leta defann yo di bèk e dè zong.
BRH kote li an bal pa deplase. Leta defann sa paske leta konnen ke monchè pou l fonksyone an matyè darjan sa enpòtan pou li. Palè nasyonal kote li an l pa deplase tou. Bon lè m di l pa deplase a paske gen inite ki toujou ap batay ladan l.
Ou wè? Donk sa vle di ke.
Leta a lè l vle l kapab, se petèt volonte politik ki fè ke anpil fwa gen de bagay ke moun yo pa fè sou teren an. E la m mande ke moun yo kontinye Guerrier Dieuseul fè presyon tou pou pèmèt ke Leta pran yo kòm priyorite. Paske strateji ki gen sou teren an, batay ki ap mennen la a, Odela de kesyon materyèl la, nou panse ke volonte politik epi strateji se de bagay ki fondamantal pou pèmèt yon bon rezilta tou wi. Premye minis la pati.